Bonjou. Jedi pase mwen te resevwa yon apèl kote yo te envite m vin pote kole nan solisyon ki t ap negosye pou peyi a. Nouvèl sa a te fè wonn peyi a e m ap di tout moun mèsi pou fòs ak lanmou yo te manifeste paske yo te santi se te ka yon bon siyal pou m te fè pati Konsèy Prezidansyèl la kòm sèl grenn fanm. Mwen onore ak reyaksyon respè sa yo. M ap remèsye Platfòm Ede, red, Konpwomi Istorik, ki te wè nan mwen yon aktè ki te ka itil peyi a nan pwosesis sa a, alòske mwen pa yon manm nan okenn nan pati politik sa yo. Mwen remèsye yo dèske yo te fè m konfyans, san yo pa t poze okenn kondisyon pou mwen te kontribiye nan jefò sa yo. Yo te wè nan mwen yon jèn, yon fanm, Yon Ayisyèn, yon moun Okap, ki te ka patisipe nan konbit ki t ap òganize a. Sepandan, anplis de atak politik enfonde sou karaktè m, de menas sou lavi m, patisipasyon m kòm sèl grenn jèn fanm nan mitan uit gason fè fas ak de obstak ke sèten aktè vle chwazi kreye. tankou aplike pwovizyon sou laj ki egziste nan konstitisyon amande 1987 la, malgre pwosesis tranzisyon sa a pa t ap rantre nan kad konstitisyonèl la. Mwen pa panse deba sou pwen sa a ta dwe retade pwosesis la nan okenn sans. Pèp ayisyen ap tann rezilta depi twò lontan. Mwen fèt nan peyi Dayiti, sa fè sèlman 34 lane. Mwen pa ka chanje sa. Depi mwen tou piti, paran m ak pwofesè m te kiltive nan mwen yon gran sans sivik. Yo te aprann mwen fò m sèvi lapatri, menm jan gran gran gran papa m, Alexis Dupuy, te sèvi bò kote Jean-Jacques Dessalines depi 1804. Menm jan granpè m te sèvi nan lame Dayiti, menm jan manman m te sèvi kòm pwofesè nan lekòl leta. Nan menm lespri sa a, mwen te sèvi lakay mwen nan vil Okap, nan asosyasyon sektè prive, nan òganizasyon touris, nan gwoupman sou ledikasyon ak lakilti, jis mwen vin rive sèvi peyi m nan unesco. Sa fè twazan edmi depi mwen pati an misyon. Depi lè sa a, m ap goumen lannwit kou lajounen ak anpil fyète pou m pote vwa peyi m nan arèn entènasyonal sa a. Mwen konsakre tout enèji m pou m kanpe diyite peyi a nan zye lòt peyi lemonn jan mwen kapab, atravè de chantye ki ka raple lèzòt, men ki ka raple nou menm tou ke nou se moun toujou. ke nou te yon gran peyi e n ap yon gran peyi ankò. Nou ka sonje tou, an novanm 2023, mwen te gen yon eleksyon kote mwen te vin Vis Prezidan Konsèy Egzekitif unesco pou yon manda dezan. Se premye fwa yon reprezantan Ayiti te jwenn pòs sa a. M ap kontinye travay sa a ak tout lòt chantye ke mwen te deja lanse yo. Mwen envite lajenès peyi a, sitou fanm yo, pou yo kontinye enplike yo tout kote yo kapab nan moman istorik sa a peyi nou an ap travèse. Tout moun konsène, fòk tout moun angaje. Mwen rete konfyan nan kouraj pèp ayisyen an. Mwen rete kwè jou pral leve nan fènwa pwès sa a k ap toupizi pèp nou an. M ap kontinye sèvi peyi m ak tout kè m, nan non pitit mwen, nan non paran m, Nan non zansèt yo. Mèsi mèsi anpil ayibobo.